M ta renmen mande Richard bandleader a koman ke yo te vin koman ke yo te vin chwazi non tapaj sa. First of all I think m sipoze salye oditè kap m vle di telespektatè show an so e fanatik tapaj an patikilye Non tapaj lan se pa yon bagay ki chwazi konsa. Nou konnen ke tradisyonèlman, tapaj siyifi tchobòl nan sal de klas, tchobòl nan fèt. Oh goddammit Gary! Ou voye m ale! Ou tap la cho? Ou met bon rouj ou, you have to go bon.

First of all I have to say hi to everybody watching the show tout telespektatè show televizyon sa e sans oubliye fan tapaj yo fanatik tapaj fanatik malad yo non tapaj lan se pa yon bagay ki fèt like this like that se yon bagay ke nou te panse repanse e repanse nou konnen tradisyonèlman orijinalman m ka di menm ke tapaj siyifi moun kap fè trouble nan sal de klas nan party wherever. Sò Ayisyen rekonèt kòm yonn nan pi gwo pèp tapajè k genyen. Sò tapaj sa a li menm nou te eseye devanse oubyen si m vle di depase konsèp orijinal tapaj lan paske tapaj sa se yon fiti, se yon gwo pwojè tou sa sò se yon lòt bagay se sa k fè l pa ekri menm jan.

Sa se signification tapaj. Thank you Richard e kounya m pral pale avèk Gasman Pierre ke m te gen apremidi an m te gen chans poum te tande mizik ki rele an nou fèl a 2 a egzakteman kote ke ou soti avèk stil pou nou fèl a 2 a eksplike piblik lan egzakteman sa w ve di Lè pou si an nou fèl a 2 si se jwe ansanm oubyen lamou. Well Melodjelo map di yon gwo bonswa avèk tout telespektatè kap gade sou televizyon sa an nou fèl a 2 se yonn nan mizik ki gen yon pakèt mesaj paske pafwa lè ke yon moun tande an nou fèl a 2 ou kapab panse sèlman ke se lanmou men lè ke ou reyèlman ap koute tèks la kote anbake ap di ou si pou lavi ka bèl Ah fòk lanmou te ka briye tou lè jou men se pa sèlman lanmou paske se nan tout bagay si ke nou tout mete men nou ansanm lap kapab reyalize pli vit but an nou fè la 2 se yon nou mizik ke mwen menm avèk yon zanmi mwen Edouard Mathieu te chita yon jou swa epi nou te konpoze epi paske nou wè paske si tout moun mete men ansanm ni nan lanmou ah ni nan tout bagay epi tout tan nou fè la 2 nou kapab reyalize tout sa ke nou bezwen reyalize pli vit ke posib. E pandan ke m te ansanm avè nou M te wè ke Wozo t ap jwe anndan epi Tapaj vin monte. E m wè nou gen yon patnè ki te avè nou ki jwe nan Mizik Mizik, se ansyen batè Mizik Mizik lan oubyen? Se toujou batè. Men nou gen sipèsta Yvon Mizik Mizik ki nan sal avè nou la. Se aktyèl batè Mizik Mizik m ka di. E mezanmi konkou Richard epi Gasmans Pyè sot di nou, nou gen batè. Mizik mizik la avè nou e son brother nòmal se Yvon e m konnen ke misye fè anpil toune e dim Yvon egzakteman ke egzakteman sak te pòte w a antre nan kominote ayisyèn nan danble jan w danble kounyè a.
Premyèman, tankou jan tout nèg yo fè l, m pa ka pa salye telespektatè yo. E mwen byen kontan ankò yon fwa m nan Miami. E sa fè kèk tan m ap fè antre soti Miami. M te Montréal e m di kòman m fè sot Montréal epi pou m pa kanpe nan baz la. Epi m pase la a. Epi se konsa tou m te gen kontak avèk Mentor, msye jwe batri nan Roseau. Epi nèg yo envite m epi yo di tapaj wozo. Sa vle di wozo lè l pliye l pap kase. Tapaj se domaj konsepsyon ke tankou jan Richard sot esplike l lan, konsepsyon tapaj ke moun yo genyen an se pa li dirèkteman ke tapaj sa paske pou sa m sot wè la an egzanp e nèg y ap travay vrèman vre pou yon jouji tankou de dènyè lèt tapaj lan siyifi l. Merci Yvon e se te yon plezi pou m te genyen mizisyen tapaj yo band leader a Gassman an nou fè l a 2 e Yvon de Music Music e m kwè ke tout telespektatè yo ap byen renmen pwogramasyon sa pou jodi a e m gon patnè ki Se yon ansyen mizisyen l ye tou. E Siko m pa konn kisa w ta renmen di telespektatè yo oubyen ki kesyon w ta renmen poze nèg yo? Bon, m gen yon kesyon pou pou batè a. Batè a, m ap swiv ou trè byen, ke ou se yon nèg k ap joure avèk yon kontwòl entènasyonal. Mwen menm se yon nèg ki difisil fasil, ke swa ki sou sèn. Bon, se sa m sipoze di, difisil? M difisil fasil.
Pase batè a, Map mande w eske sa ki koz ke w jwe jan w jwe a? Bon batri an se pa konsa non, son bagay m pran pil baton pou li wi. Sa vle di ke si m ka jwe, m pa k di m fò pase pèsonn, but si m ka jwe jodi an se paske m te toujou kenbe l. E se yonn nan egzanp m ta renmen bay, mwen m pa vle pitit mwen jwe mizik. E m gen enpresyon m pral ankouraje yo anpil paske plis ou jwenn dekourajman nan mizik lan se plis ou pèsevere. So si yon moun pa vle pitit ou jwe mizik, voye l jwe mizik. Bon ok bon Gassman ou son ansyen foutbolè tout bon tout moun konnen nan lemond prèske e m wè w vin son son mizisyen terib k ap chante fè tout moun danse ke m te wè w te gen yon bèl dam avè w ki t ap fè bèl chelbè ban m ki koz ki fè ke w vin jwe mizik kounye a? Well Sicko kòm ou konnen mizik avèk spò they have something in common se swa w footbalè ou byen w mizisyen se swa w mizisyen ou byen w footbalè but se nan tout kontèks sa ki fè ke mwen ta toujou kapab vle fè la deux paske mwen menm kòm m tap di Richard sa lòt jou epi Richard konnen sa tou gon pakèt moun ki toujou panse ke mwen ansanm avèk Richard nou selfish ke nou fè la deux men nou pa fè la deux sèlman nou fè la ak tout moun ou konprann paske nou fè la ak tout moun paske lè nou fè la deux ou konprann you just part of it epi m vle fè tout moun yo konnen tou ke tapaj

epi map salye radio super well tapaj gaspen pierre avek richard mwen menm personelman map salye luc desir louco radio galaxy map salye tout station radio an ayiti yo spesyalman moun kap pouse tapaj ansanm avek gaspen pierre nou fèla de seryezman an ayiti m vle pale de kòman dirè jan kò se kalanri kalanri kalanri du chatelie. Se yonn nan moun kap pouse tapaj seryezman an Ayiti. Epi wi sa ap vin ba nou strès. Epi map salye tout zanmi paske ou konnen lis la se tèlman long gen yon pakèt zanmi avèk tout fanatik tapaj paske nou tout se tapaj paske aktyèlman se tapaj ki pi bon. Gon pakèt ayisyen ki poko konnen nou. Well m gon mesaj pou nou. Nou byen kontan n poko konnen nou paske lè n konnen nou. n ap konnen nou. Èske n, m pa konn si yo konprann sa m di la. Lè n konnen sa k tapaj lan, maybe you, nou p ap janm vle go back to whoever is playing now because tapaj is the next thing. Se sa k fè l pran nou tan pou n fè yon seri de bagay but lè n rive, n ap rive. So n salye tout moun, tout Ayisyen endistenkteman jan yo konn di bagay la alawonnbadè. Nou menm se Ayisyen n ye, nou reprezante Ayiti kote n ye la, isi nan Miami, n ap fè yon travay Ayisyen. So n swete tout moun back up nou, Tout moun kanpe dèyè nou. Si travay lan pa bon, nou vle tande kritik yo. But si travay lan bon, nou swete desann Ayiti sou peu pou n fè yon pil tapaj, mizikalman, m vle di. Epi m vle fè moun yo konnen tou, aprè tapaj, se tapaj.
Peace! And once again, thank you the members of Tapaj, I'm your guest host Melo Jello for so.